Eske yon moun dwe fè jalou pou ou? Men non. Eske jalou se yon chwa tou? Si m vle m ka chwazi jalou ou byen m pa jalou. Ki kote bagay sa soti? Eske son bagay natirel? Ann pale zanmim. Nou konnen jalou se yon nan bagay ki kraze moun la. Jan pwoveb la konn dil, tout myèl sansib pou siwo yo. Ann tande. Yeah, lè w jalou se pa ou menm ki chwazi jalou. Se pa ou menm ki chwazi ou fè yon chwa di wi m jalou non m pa jalou non li pa konsa jalou se yon bagay ke w fèt avè l se yon bagay natirèl men fòk ou konn jan w ap jere l fòk ou pa kite li aji sou ou jenerasyon pa nou an e le pi souvan nou fè jalou a lèd nou fè jalou a san edikasyon nou voye edikasyon nou jete. nou fè jalou a parèt sal. Nou pa dwe fèl konsa. Nou dwe fè jalou, apre n fin tande video sa, nou dwe fè yon jalou pwòp. Dakò? Nou pa dwe fè nenpòt ki jalou pou yon moun. Wi mwen konnen m pa gen myèl, jan m sot di l la, ki pa sansib pou siwo yo. Men aprann konnen jan pou fè jalou pou yon moun. Pa fè jalou, pa kite moun k ap di w lè w jalou fou w. Non l pa konsa ditou. Pa kite moun kap di w lè w jalou ou pa ka kontwole memwa w, ou jis pa konn kote w ye. Yeah, mwen konnen imajine w ke w yon boubout. Ou gon ti cheri ke w gen anpil tan ansanm avèk li. Ou konnen dousè l ke l genyen nan lanmou lè lap pale avèk ou, fason l konsidere w, fason l trete w. Epi w ta tande lap pale avèk yon lòt moun. Oh. Mwen konn ki kote sa ka frape w, mwen konn ki mal sa ka fè w. Jalouzi son bagay natirèl, ou fèt avè l, e mwen te kwè w ap mouri avè l. Gen moun ki arive tiye lòt nan fè jalou, gen moun ki abitye voye moun lopital nan fè jalou, gen moun tou.

Pou lè lap fè yon jalou pou jalou sa a ka pote yon temwanyaj pou li demen. La jalouzi rann lòm mechan se pa manti zanmi granmoun yo toujou ap di sa granmoun yo toujou ap bann pwovèb sa a men nou pa janm ka rive konprann li paske lè yon moun jalou se menm jan avèk yon moun ki bwè Se menm jan avèk yon moun ki fimen, li pa gen kontwòl tèt li. Se pa fot li. Non, se pa fot li zanmi m. Ou konn di, moun nan si l te renmen w, gen bagay ki pa t ap fè. Non, jalou ka fè l fè l. Jodi an, m vle nou met tèt nou ansanm, aprann trete moun ki nan men w lan. Aprann sispann fè l fè je jalou pou ou, sispann trete l yon fason. Sispann di l sa pou pa di l pou l pa fè jalou. Sispann sòti nan nenpòt lè. Sispann rantre nan nenpòt lè. Trete moun ke w gen nan men w lan. Ba l valè l. Ba l enpòtans li zanmi m. Paske li pa ka pa fè jalou pou ou. Ban m di w byen. Si w gen, si madanm ou nan kay avèk ou, ou wè ou poko janm fè jalou pou li yon jou. Gen fi kap diw sa konplètman ke w pa renmen l. E gen moun menm ki pèsiste w pou fè jalou a pou li, pou l wè si w renmen l. Jalou se yon siy de renmen ke li ye. Si yon moun pa janm fè jalou pou ou, konnen l pa ba w enpòtans, li pa ba w valè. Men, aprann konnen ki fason ke w ap fè jalou a.